Lojikman eske Ti Ròzi li menm te gen yon karyè mizikal oubyen yon karyè lari avèk avèk yon rapè tankou Izolan? Kisa w ka pale nou de Izolan antanke nèg ki t ap pale dènyèman nan nan lè m te pran Izolan li te pale de ou e eske ou menm ou gen yon yon istwa w ka retrase pou nou ant ou menm avèk Izolan ki jan nou rankontre kòman nou separe poukisa nou separe ba n rezon yo jodi an pou

ki te fè m rekonèt Izolan. Edwa e ki te nan barikad, barikad te fòme a Edwa e ki te rele Idike. Ki te rele Idike. Desann vòlè. Ki te rele, e, misye te rele Idike, misye mouri, m ap di wè sèm plis moun frè a kounye a. Ou konprann? E Edwa te fè m rekonèt Izolan. M te konn Edwa, m te konn Edwa nan jwe baskèt, apre sa nou vin antre nan rap. Epi te gen Black-G ki te fòme seleksyon hip-hop, ki te gen mwen menm, Edwa.

Eske ou menm avek izo nap nan prizon pou menm koz oubyen yo just te arete nou yon kote men nou pat nan menm bagay oubyen se yo arete nou ansanm pou menm rezon e eske ou ka pataje rezon arestasyon an avek nou. Pou menm koz banm esplike w byen nou tou lè nou tou lè ap di nou tou lè 3 e pa nou 2 a yo t arete nou tou lè 3 te pran prizon pou rap kreyòl. Kijan m te pran prizon pou rap kreyòl? Ok m te lekòl Jak Woumen epi m te pi e mwen k te pi dezòd nan klas la m pap ba w manti. Toujou toujou ap bay toujou ap bay toujou ap bay pwofesè slogan konprann fawouche pwofesè tout bagay. Epi te gen yon dezòd m te fè direktè a te di on lòt depi m fè yon lòt dezòd ankò l ap mete m deyò. Ok m te fè yon lòt dezòd ankò li mete m deyò. Kounye a la, m te lekòl fè kou vè, m fè 2 mwa m ap vini men m te peye tout ane lekòl la an plen. M di direktè a konsa l ap touche 2 mwa a epi pou l remèt mwen rès kòb la pou m al enskri nan yon lòt lekòl. Ok kounye a direktè a direktè a direktè a pa vle l di mwen kote w konn tande bagay sa a. Kounye a la epi e m esplike e Izolan m di konsa nou te gen yon kanaval nou ta pral fè a seleksyon Ipap men n pa t gen kòb pou n al nan stidyo. M di konsa, sa w panse bagay sa yo? M pral nan lekòl la, m ap di, bon, ya yo mete m deyò, ap fè de mwa m ap vini. Nou prale, epi n ap mande, nou pral di fò yo remèt kòb la, epi n a pral nan stidyo a kòb sa, n ap anrejistre kanaval la. Se te premye kanaval nou ta pral fè ak seleksyon Hip Hop. Kounye a, nou di pa gen pwoblèm, epi nou ale. Oke, lè n rive, lè n rive, epi gon elèv yo te voye nan direksyon m, m pa konn ki sa elèv la te genyen. Pandan Izolan t ap pale konsa direktè a elèv la pase l pou rade Izolan. Kounye a Izolan mande misye sa l genyen epi kounye a se mande sa l genyen tou epi Izolan met men nan kòlèt misye l frape misye. Frape l frape misye a epi kounye a batay met pye tout klas misye nèt anvayi nou. Mwen m te gen apèn de twa nèg ki te nan klas katriyèm nan ansanm avè m. M te gen apèn de twa grenn nèg. Nèg sa yo te antre nan goumen an tou men nèg yo pa t ase. Kounye a direktè a. Menm fil telefòn lekòl nou gentan rache pou direktè pa rele polis te gen ansyen son yon ansyen 12 kòm sèl bay Ayitel direktè a gen yon l al nan kwen l rale telefòn li epi l rele anti gang anti gang rive sou nou yo rive sou nou nan lekòl la mete n kouche konprann chire chire mayo lekòl yo te mayo lekòl la te bay chire mayo lekòl la sou mwen mete n kouche bò lari a epi fè n monte nan moun da bikòp mennen nou antigang. Lè n rive antigang, kounye a la nou fè de jou antigang epi apre sa yo voye n tribinal, tribinal voye n penitansye. Nou fè yon mwa 21 jou, nou pase mwad desanm nan prizon lè sa. Oh, sa vle di nou fè yon mwa 21 jou nan, an, an, an penitansye nasyonal?
Yon mwa 21 jou penitansye, yeah.
Ou bon bagay monchè. Sa vle di gen anpil moun ki pat konn sa.
Yeah, sa vle di se kòmsi, sa vle di se pa kòmsi non, se pou rap kreyòl nou pran prizon. Se pou nou t'al rekòl nou kanaval pou nou te vle pran kòb la.
Monchè sa, sa fèm anpil plezi a frè a, piblik lan rive konnen vrè rezon ke nou arete. Men eske lè yo te arete nou, men eske nou, yo lage nou menm lè tou? Yeah, menm lè nou lage.
Manman nou pa renmen nou met ansanm epi
pou yo lage nou.
Manman ak manman izolan e de zanmi. A koz de bagay sa manman ak manman izolan de zanmi. Te vin de bon zanmi paske tanzantan fò yo ta fout manje, fò yo kominike ansanm. Manman izolan konn sot al kay el pote bagay pou manman. Li pot bannan, li pot tout bagay pou manman.
Ah monchè ou konnen ou konnen son son gwo eksperyans se ton bèl eksperyans kanmenm li rete prizon men son bèl eksperyans li bon pou nou Yeah. konnen de reyalite ke chak atis yo viv.
Ok kounya la sa sa ki koz sa ki koz nou pa zanmi ankò. Yeah se sa se Ok sa m ta pral di w paske M kesyon an te defo gen plizyè volè. Kounya kisa ki pote separasyon ant Izolan avèk Ti Ozzy?

Izolan te vin byen avèk nèg Jimmy yo, Yakouza yo. Kounya la, m te fè yon mizik avèk nèg NJS yo sou menm beat Chay la ki te rele Koreksyon Chay. Epi jan nou te beef nan mizik la, jan nou te pale lèd nan mizik la de lòt nèg yo. Kounya nan Rap Forum, Izolan te fache, li te di, li te di konsa, si se barikad nou beef konsa e mache, n t ap mache pran l. Kounya just m pa reponn epi. Konnya la lè baay mouchwa vin kòmanse epi m pran mouchwa nwa m mare kou m epi m ap desann bò Salomon misye te kanpe avèk e m pa sonje ak ki fanm misye ak China misye te kanpe epi m pase misye vire li wè m epi l wè mouchwa nwa a. China son moun tout moun konnen? Non China China ma ma Ahh tchage boze monchè Yeah China. Osina, Chichina Pou se zanmi Izolan oubyen fanmi Izolan? Manman pitit Izolan, manman pitit Izolan.
Oh ok, manman pitit Izolan. Ok, ann avanse. Yeah.
Kounye a la epi misye vire, li gade m epi l wè mouchwa nwa a, epi l tou ban m yon dandi men li, epi depi lè a m tou pa pale. E mwen m konn poukisa m te fè l, se paske misye te pale lèd de mi, poutèt nou te fè mizik, nou te bif nèg yo. Se poutèt sa m tou ret nan mwen, m di bon si mwen menm ki pa. M di mwen, m di si mwen menm ki patnè misye anvan epi misye kounye a pale konsa pandan yon mizik m fè avèk nèg yo, misye pale konsa poutèt lòt nèg yo, m di bon m patnè misye anvan nèg yo, misye pale konsa, m tou ret nan mwen menm depi lè a.
Ou kanpe lari, bon, e men kijan bagay la ye. Yeah, m tou kanpe lari. Ou konprann? Men sa pa vle di se, sa pa vle di mwen menm se pa, m gen respè pou tout nèg men. M gen respè pou tout nèg. Dakò, dakò. M respekte efò tout nèg, m respekte talan tout nèg. Bon bagay. Monchè men sa bagay la ye m renmen sa. Men kijan tanperaman ye. Nou gen nou gen nou se zanmi nou fè prizon ansanm nou tap goumen pou rap kreyòl ansanm nou rive pran prizon nou rive pran prizon pou rap kreyòl so si kounya la m fon bagay ki pa bon m panse oubyen ou fon bagay ou estime ki pa bon m panse ke Izolan ta dwe parèt li di w monchè a m pa renmen jan w choute a non m pa renmen jan w di si m pa renmen jan w di sa. Misye pat fèl konsa misye pat fèl konsa.

Ou pran chak nèg vin fè wout pa yo. Donke, kounye a rezon an, rezon an senp, le fè ke misye te pale konsa, ou te met mouchwa nò tou pou te montre l ke si li vle, li vle, si l pa vle, l pa vle, ou mete mouchwa nò w, li ba w yon figi di, tout nèg ret nan remèt. Yeah.
Epi pou anpil moun tou ki pa konnen, e e gen anpil moun ki panse tankou e e Barikad se lè l parèt a kijan l te ye lè sa Barikad te fò. Barikad fòme depi 2003 menn avèk pwojè Pwajèk.

Eske m kab fon emisyon poum pa poze moun nan kesyon. Se pa rapò avèk mwen menm ki fò gen Diròzi. Se pa rapò avèk kesyon m yo kap fè Diròzi reponn. Donk li trè enpòtan. Eske m ka kite Diròzi ap pale pale pale pou kont li san ke nou pa janm mande l yon mosyon? Eske ou konprann kijan emisyon an ye? Ok. Fantom di yon bagay. Eske Diròzi te rive patisipe nan pwojè barikad deja? Eske ti Wòziki nan barikad? Yeah yeah Barikad fòm avèm men m pat janm arive met vwa m sou pwojè barikad. M te met vwa m sou yon mizik ki te son gwoup izolan te fòme anndan barikad ankò ki te rele anbiskad E mizik sa li sou li e mizik sa li sou premye album Barikad. Mizik sa nèg yo te refèl. Mizik e nou pap lage. Mizik sa son mizik ki te fèt sou yon beat map deep. Sou yon beat map deep m te sou li. E e Brital te sou li. Edwa ki mouri te sou li. Frè Fantom nan te sou li.
Lè w pale de frè Fantom nan. Dòti, Dòti map pale w. Ok, Dòti yeah.
Yeah, Doti son nèg jan sa wè lap fè a tankou vibe dancehall la epa li gen l konn rap a mò tou. Li konn rap a mò tou. Yeah misye konn rap.